F kòm foutbòl H kòm handball N kòm natasyon T kòm tenis V kòm volebòl L'alphabet sport Le grand rendez-vous sportif pour dire le sport avec science et art L'alphabet sport Sport

Bonswa tout moun, bonswa tout telespektatè, telespektatris ki branche nou. Pa bliye jodi an se edisyon spò lan ki se Alphabet Sport, emisyon ki pase chak dimanch a pati de 3 zè. E m trè kontan pou m avèk ou yon lòt fwa ankò pou edisyon sa ki se Alphabet Sport, tankou jan m sot di l ki pase chak dimanch a pati de 3 zè. Fò m di ke edisyon sa a posib gras avèk yon ekip ki trè trè trè trè trè trè solid. Ekip sa a li gen ladan l Jean Bernard Georges di JB se li menm ki ap kowòdone emisyon sa a. Josh Barneboug se li menm ki dèyè kamera yo. k ap vire kamera yo ki pèmèt ou wè m klè konsa alòske nan mikwo a non pa m se Emmanuel Merson. Diferan pwen n ap gen pou n devlope pou ou nan edisyon sa jounen jodi an, n ap gen pou nou pale de seleksyon nasyonal ayisyèn nan, pli presizeman la seleksyon nasyonal senyò Ayiti ki ap gen pou l jwe kont Gwatemala, se pral le 27 mas k ap vini la. Antrenè prensipal ekip sa, Pierre Jean Jacques, li sòti yon lis, n ap gen pou n wè lis sa. an detay ki pa genyen Nazon, Placide ak Frantdy Pierrot. Epi nap gen pou nou pale tou de MLS, Derrick Etienne ayè li enskri yon gòl ki pèmèt li genyen yon total de 2 gòl nan klasman butè MLS lan e tou li te enskri yon pas desiziv. Nap gen pou nou fè le plen konsènan 2 match sila. Aletranje se pral kestyon de chanpyona Dangletè de foutbòl, 28 tièm joune. Manchester United li bat ekip Tottenham nan s yon skò de 3 gòl a 2 avèk yon triple de Cristiano Ronaldo. N ap genen pou nou wè anpil detay, anpil chif de entènasyonal pòtigè an. N ap pale byen de Cristiano Ronaldo. An Lig dè Chanpyon, uityèm de final retou premyè faz lan ki gentan fèt semèn ki sot pase a la, yon uityèm de final kote ke Real Madrid li jwenn kalifikasyon li odepan de la fòmasyon parizyèn de foutbòl lè l bat ekip Paris Saint Germain an sou yon skò de 3 gòl a 1. N ap gen pou n wè anpil chif puiske Karim Benzema li rantre nan listwa ekip Real Madrid lan avèk yon triple ke li enskri se pandan semèn sa. Epi jounen fifa yo yap gen pou yo avanse, le Brezil ap gen pou li jwe eliminatwa koup du mond, se pral kont Chili avèk Bolivi, Tite ki se antrenè ekip Brezil la li sòti yon list, list sa ki genyen prezans de Daniel Alves san n pa bliye Thiago Silva, nap repozan nap tounen.

anpil, merci anpil avèk tout telespektatè, telespektatris ki yo menm kontinye fè nou konfyans e ki branche edisyon sa Alphabet Sport tankou jan m di l deja, emisyon sa ki pase chak dimanch a pati de 3 zè, fò n di ke emisyon ki posib jodi an gras ak kolaborasyon yon pakèt moun Jean Bernard Georges ki ap kowòdone emisyon sa. Kamera yo se Josh Barneboug, non pa m se Emmanuel Merson ki ap pèmèt ou viv tout enfòmasyon yo. Donk se sa. Fò n di ke edisyon sa Alphabet Sport de nos jours pou kounya la, l ap pase sou plizyè medya. entènasyonal, tankou Radyo Tele Vyèj nan Kanada, Radyo Ecoute FM toujou nan Kanada, Montréal, Kanada, epi san n pa bliye Radyo Stereo 9, epi paj edisyon an ki se Alphabet Sport ke nou pote cho sa pou. Tankou jan m te di l, n ap demare aktyalite an avèk dosye, dosye k ap mennen nou dirèkteman nan sa ki gen a wè avèk chanpyona ki se chanpyona MLS la nan lakou Lèzetazini, e puiske nan MLS, Derrick Etienne ki se youn nan jwè seleksyon nasyonal ayisyèn nan ki tap jwe ayè, se te kont klèb sa ki se Toronto, e jan w ap gade imaj yo la, ebyen Derrick Etienne ki te pwofite pou l te make yon gòl yè nan match foutbòl sila. E fò n di ke gòl sa ke Derrick Etienne li make a, sa vin pèmèt li genyen yon total de 2 gòl e l te pwofite fè yon pas desiziv nan match foutbòl sila. E yon pas desiziv nan match foutbòl sila. E l te la li vini avèk yon total de 2 gòl

sou yon skò de 2 gòl a 1 e li te tou fini L'homme du match jan w ap gade l la, Dirk Etienne ki fini L'homme du match nan match foutbòl sila. Kidonk Dirk Etienne jiska prezan la nou genyen anpil bagay pou n ta pab pale de entènasyonal ayisyen sa. N ap pale donk de Derrick Etienne.

Toronto kont Columbus Crew an ki fè dezyèm viktwa li, pa bliye Derrick Etienne ki te enskri depi nan debi chanpyona a e la ankò li vin enskri yon lòt gòl, sa vin pèmèt li ogmante kontè li avèk yon total de n kapab di yon total de 2 gòl nan sa ki gen awè avèk chanpyona d'Angleterre de football chers telespektatè si n pale de Derick Etienne nap tou pwofite pou n ta fon kout pye kout pye an Ayiti puiske seleksyon Ayisyèn nan kap gen pou li jwe kont ekip Gwatemala se pral le 27 mars kap vini la Ayiti Gwatemala kap gen poul jwe se pral an amikal kote ke yon match foutbòl anpil anpil moun yo menm yo deja ap tann Ayiti kap gen poul jwe se pral nan nan City Fort Lauderdale Ozetazini se la ekip ayisyèn nan li menm lap gen poul jwe nan sans sa antrenè prensipal seleksyon an ki se Pierre Jean Jacques ki sòti yon lis Nan lis sa a genyen de jwè de nou ka di de jwè de non ki pa prezan nan lis sila. Dabò antrenè ekip ayisyèn nan Pierre Jean Jacques li rele kòm pòtye Josué Duverger. Josué Duverger n sonje tou sa trè byen nan Gold Cup lan nou pa bezwen retounen sou sa. Li fè apèl avèk Alan Jerome ki se ti frè Mechak Jerome.

avèk Carnegie Antoine, fòn di Carnegie Antoine misye se yon entouchab ke li ye anndan seleksyon sa, Jean Jacques Pierre fè apèl tou avèk Derrick Etienne, Dany Jean, Cristiano François epi yo fè apèl avèk Fedler Christophe, se moun sa yo ki yo menm prezan pou seleksyon ayisyèn nan. k ap gen pou l jwe kont ekip Gwatemala le 27 mas k ap vini la. Fò n di match sa k ap gen pou l rantre nan kad preparasyon seleksyon nasyonal senior lan puiske ekip ayisyèn nan ap gen pou l jwe la Ligue des Nations de la Concacaf se pral nan mwad jen k ap vini la. Ayiti Gwatemala donk match foutbòl sa m panse ke anpil ayisyen y ap gen pou yo fè deplasman pou y al swiv seleksyon nasyonal A yisyèn nan kap gen pou l jwe se pral le 27 mas kap vini la. Mèsi anpil mèsi anpil avèk Josh Barneboug ki prezan la ki ap fè tout manèv teknik yo fòn di Josh se li menm ki pèmèt nou pote emisyon pou ou piske se li menm ki dèyè kamera alòske Jean Bernard Georges se l menm ki ap kowòdone edisyon spò sa ki se Alphabet Sport, n ap raple ke Alphabet Sport ki pase sou plizyè medya tankou radyo Stereo 9 nan lakou Lèzetazini, emisyon sa tou ki pase sou n ap pale byen de radyo Televierge nan peyi Kanada, Radyo Écoutez FM nan peyi Kanada, san n pa bliye JB TV Numérique de Jean Bernard Georges, epi genyen paj Alphabet Sport, se tout paj sa yo ki ap pèmèt ou swiv edisyon sa ki se Alphabet Sport. N ap fè yon kout pye fwa sa nan peyi Langletè, nan peyi Langletè k ap mennen nou pli presizeman de chanpyona Dangletè yo de foutbòl, 28 tièm jounen an ki te jwe. Ann di ki jwe pandan wikenn sa e ki ap kontinye jwe. Manchester United, fò n di ke te genyen 2 match ki te plis enpòtan, se te ayè. Genyen Albion ki tonbe devan ekip Liverpool lan sou yon skò de 2 gòl a 0. Epi genyen Nap pale e fò n di ekip Liverpool lan se Dias epi Salah ki enskri sou penalite pou ekip Liverpool lan. Lòt match foutbòl se Manchester United ki tap jwe kont ekip Tottenham nan. Manchester United Tottenham ki fini sou yon skò de 3 gòl a 2 an favè ekip Manchester United lan avèk yon Cristiano Ronaldo mezanmi yon Cristiano Ronaldo On fire, Cristiano Ronaldo ki te pwofite pou l te enskri yon triple. N ap di ke Cristiano Ronaldo ki tou vini kòm etan meyè bitè nan istwa foutbòl, an di nan istwa foutbòl la menm, kote ke Cristiano Ronaldo li enskri yon total de n ka di. Total de 807 gòl, jan w ap gade l la, 807 gòl sa yo ki detaye, nou pral ba w plis detay de 807 gòl sa ke Cristiano Ronaldo li menm li make. Cristiano Ronaldo li enskri 5 gòl avèk Sporting, li enskri li enskri 136 gòl avèk ekip Manchester United lan. Cristiano Ronaldo li make 400.

ki depase yon moun tankou Josep Bican ki se yon Tchekoslovak ki te make 805 gòl nan ane 1950, dizon 1931 a ane 1937, donk Christian Ronaldo ki make 807 gòl. N ap di ke jiska prezan chif yo, yo toujou ap fè deba, puiske Pelé avèk Romario, yo toujou ap di men konbyen gòl yo make, Men, n ka di ke Pelé li menm li di l make 1283 gòl. Romario li menm li di l make 1000 gòl, men fò n di ke sa yo se selon pwòp kalkil 2 mesye sa yo, n ap pale de Pelé e Romario. E n ap di w ke selon, selon Opta, Opta ki se yon, yon jounal ki espesyalize l nan zafè statistik, ki ta fè konnen ke Cristiano Ronaldo se dezyèm jwè ki pi aje ki enskri yon triple apre Teddy Sheringham an 2003. Apre Teddy Sheringham an 2003 ki te enskri yon triple, ebyen triple sa fè Cristiano Ronaldo enskri yè lan, se dezyèm triple li enskri nan Premier League lan. E Premier League la, premye an se te li te make li an Janvye 2008, kidonk 14 an apre Cristiano Ronaldo li enskri yon lòt triple pou klèb li ki se Manchester United, misye ki ap fè pale de li anpil nan chanpyona Dangletè de foutbòl. Aprè triple sa, Cristiano Ronaldo fè 2 gwo deklarasyon. Nan yon deklarasyon ke jwè pòtigè an li fè sou kont Instagram ni apre l fin enskri gwo gòl sa. Ebyen, kisa Cristiano Ronaldo li menm li di apre l fin make gòl sa? M pral pèmèt ou swiv. Fò n di ke Cristiano Ronaldo l di ke mwen santi m trè kontan apre premye triple mwen depi lè m tounen an, depi lè m tounen nan Old Trafford lan. M santi m trè kontan de sa. Misye kontinye pou l di ke pa gen yon bagay ki vo plis ke make gòl apre w fin tounen nan ekip ou. Yon lòt fwa ankò, nou pwouve ke nou kapab bat nenpòt ekip depi nou travay di e nou ini nou. Ebyen, pa gen limit pou Manchester United. Mwen pase mesaj sa a. Cristiano Ronaldo li menm, li fè a, m panse ke mesaj sa a li ap bay. l ap gen pou l bay fanatik Manchester United yo anpil fòs, anpil kouraj ebyen puiske Cristiano Ronaldo l ap gen pou l jwe semèn k ap vini an la an Lig dè Chanpyon match retou se pral kont ekip Atlético de Madrid la yon Atlético de Madrid ke Ekip Manchester United lan te fè nul ansanm avèk li nan peyi Langletè, nou sonje sa, nan peyi Lespay de preferans, nou sonje sa trè byen, match nul sa ki li menm ki te fini sou yon skò de yon gòl partou, kidonk Cristiano Ronaldo ki ap fè pale de li anpil nan chanpyona sa ki pa lòt ke chanpyona Dangletè de foutbòl, chè telespektatè. Pandan lè a li menm l ap avanse seryezman, fò n raple ke ou prezan la ansanm avèk nou sou plizyè sou plizyè paj. JBTV Nimerik li la ansanm avèk nou, genyen paj Radyo Stereo 9, Radyo Tele Vyèj, Radyo Ecoute FM nan Monreyal, Kanada, e genyen tou paj Alphabet Sport ki se paj emisyon an ki li menm ki yo menm pote match foutbòl sa pou ou donk dizon ki pote edisyon sa pou ou ki se edisyon Alphabet Sport. N ap kite dosye chanpyona Dangletè, dosye Cristiano Ronaldo pou n fon kout pye nan peyi Lafrans puiske nan peyi Lafrans te genyen. te genyen yon yon n kapab di yon nouvèl joune nan peyi Lafrans, joune sa ki te wè a klè ekip Paris Saint Germain an ki tap resevwa la fòmasyon bòdelèz de foutbòl, fò n raple ke ekip Bòdo an ki se ansyen klèb yon moun tankou Zinedine Zidane e ansyen klèb de Laurent Blanc tou, puiske Laurent Blanc a un sèten tan li tap antrene klèb sa ki se Bòdo. Fò n di ke Paris Saint-Germain li bat ekip Bordeaux a sou yon skò de 3 gòl a 1. 3 gòl sa yo ki enskri pa Kylian Mbappé, Neymar, Paredes, se moun sa yo ki enskri 3 gòl sa yo pou ekip Paris Saint-Germain an. N ap raple ke 4 jou apre fyasko Paris Saint Germain devan ekip Real Madrid lan an lig dè chanpyon ebyen Paris Saint Germain jwe kont ekip Bordeaux a m sot di l deja yo bat 3 gòl a 0 e fanatik yo fanatik Paris Saint Germain yo ki fache anpil yo fache kote ke yo plenyen de Neymar yo plenyen de Lionel Andrés Messi. kote ke fanatik Paris Saint Germain yo, yo tap repwoche 2 sipèsta sa yo kòm kwa se yo menm ki ta pèmèt avèk ekip parizyèn nan pou l ta pèdi match lan e kote ke yo te chante anpil chan pou yo kapab ensilte jwè ekip parizyèn yo, nap pale byen de Christian de Lionel Andres Messi Epi, yon moun tankou euh Neymar. Ebyen, antrenè ekip la ki se Pochettino, misye ki ki te pale, kote ke Pochettino li menm li di ke euh li fache fa pa rapò avèk jan fanatik yo menm y ap kritike Neymar epi euh Lionel Andrés Messi. Ebyen, Pochettino fè konnen ke pou li menm se tout ekip la yo ta dwe kritike, se pa sèlman ni Messi, se pa sèlman. ni Neymar pou yo ta kritike, dans l'ensemble se tout ekip la nèt ki pou ta jwenn kritik puiske lè ekip la li menm li bat, se ekip la dans l'ensemble ki bat, men lè ekip la fon defèt se pa sèlman 2 jwè ki fè defèt, se tout ekip la ki fè defèt. Ebyen aprè 28 tièm joune, fòn di 28 tièm joune an ki ap kontinye jodi an, aprè 28 tièm joune ki nan klasman. li menm li reprezante nan peyi Lafrans. Fò n di ke Paris Saint-Germain se li menm ki toujou gen tèt klasman avèk 65 pwen. Dèyè do l genyen ekip Nice lan ki genyen 50 pwen. Genyen ekip Rennes nan ki genyen yon total de yon total de 49 pwen. Aprè Rennes, w ap jwenn ekip sa ki se n ap pale byen de Strasbourg ki genyen 47 pwen. Pandan n ap pale la Marseille li ap jwe, pwovizwaman li genyen 47 pwen nan sa ki gen a wè ak chanpyona de Frans de foutbòl, se konsa klasman chanpyona de Frans lan li menm li tèmine. Nou prale fwa sa, fò n ta pale de koup di mond avan nou ale nan lig dè chanpyon, nou pral fon kout pye nan zafè koup di mond lan avan. Nou al wè istwa Lig dè Chanpyon, puiske an Koup di Mond ap genyen plizyè match ki ap jwe. Dabò, Lajantin. Lajantin la ap gen pou l jwe kont ekip Venezyela nan eliminatwa Koup di Mond. Ou kapab wè l la byen, le 25 a 7 è 30 Lajantin la ap resevwa ekip Venezyela. Epi genyen Ajantin kap gen pou li an deplasman lè l pral jwe kont ekip Ekwatè lan match sa ki ap gen pou l fèt le 29 mas kap vini la. Kidonk wikenn nan se pral yon wikenn tèt chaje, yon wikenn wololoy Lajantin lap genyen pou li jwe. Le Brezil, le Brezil lap gen pou l jwe kont ekip, nap pale byen de ekip Chilyèn nan, Brezil Chili. Se match sa ke m panse ke anpil moun yo ta sipoze ap siveye, Le Brezil kontre la fòmasyon Chilyèn de foutbòl, match sa ki ap gen pou l jwe le 24 mars a 7 è 30, epi Le Brezil ap gen pou l jwe dezyèm match li nan eliminatwa koup di mond, se pral kontre la fòmasyon Bolivyèn de foutbòl le 29 mars. A 7 heures 30 le Brésil lap gen pou li jwe kont ekip sa ki se Bolivi epi fòmasyon chilyèn nan. Annou wè rapid non lis antrenè ekip Brésil lan ki se Tite misye ki mete yon lis deyò nap pale byen de antrenè seleksyon brezilyèn nan ki mete yon lis deyò. Ann wè lis lan rapid, Tite ki se seleksyonè ekip Brezil lan pou l kapab jwe kont ekip ekip n ap pale byen de fòmasyon chilyèn nan e fòmasyon bolivyèn nan. Kòm pòtye, Tite li rele Alisson ki ap jwe anndan ekip Liverpool lan. Li fè apèl avèk Ederson Manchester City. Epi li rele dou eum se Palmeiras misye se 3 pòtye sa yo ke antrenè Brezil la li menm li fè apèl. E defansè yo se Danilo, Juventus de Turen, Daniel Alves ki ap jwe anndan ekip e nap pale de ekip FC Barcelone nan. E li fè apèl tou avèk Alex Telles ki ap jwe nan Manchester United. Atletico se Arana ki ap jwe nan Atletico Mineiro se moun sa yo kòm defansè e toujou yo fè apèl avèk Thiago Silva ki se jwè ekip Chelsea a nan peyi Langletè. Ti te fè apèl avèk Marquinhos ki ap jwenn nan ekip Paris Saint Germain an. Genyen. Emiliano Militao ki ap jwe nan ekip Real Madrid lan epi Magalhaes ki ap jwe anndan ekip Arsenal la nan peyi Langletè. N ap diw ke ti te rele kòm milye de teren Arthur Li rele e Arthur ki ap jwe nan Juventus de Turen, li rele e e e Casemiro ki ap jwe anndan ekip Real de Madrid la nan peyi Lespagn, Fred Manchester United, Fabinho ki ap jwe anndan ekip Liverpool la nan peyi Langlitè. Toujou Tite li fè apèl avèk yon moun tankou e Guimaraes ki ap jwe nan Newcastle, Philippe Coutinho ki ap jwenn nan ekip Aston Villa epi Paqueta se moun sa yo ke Tite li menm li rele fò n raple ke moun sa yo se milye de teren ke yo ye. Tite rele kòm atakan li fè apèl avèk Antony ki ap jwe nan Ajax. Raphinha ki ap jwe nan Leeds United, ti te rele Richarlison ki ap jwe nan Everton an Angletè, Neymar Junior ki ap jwe anndan ekip Paris Saint Germain an nan peyi Lafrans. Epi nap diw ke antrenè prensipal ekip Brezil lan li fè apèl avèk Rodrygo Real Madrid, Junior Vinicius Real Madrid epi Martinelli ki ap jwenn dan ekip Arsenal lan, se moun sa yo ke antrenè prensipal ekip Brezil lan Tite li rele pou al jwe an amikal ki pral jwe dizon pou al jwe match eliminatwa koup du mond Qatar 2022 li pou al jwe kont ekip chilyèn nan e la fòmasyon bolivyèn de foutbòl chè telespektatè Jan wap gadel la fòn di ke Jean Bernard Georges, JB, se youn nan moun ki ede nou anpil poun kapab reyalize show sila. Nap fè yon kout pye fwa sa nou prale nan sa ki gen a wè avèk Lig dè Chanpyon, men avan nou wè Lig dè Chanpyon an nap sèlman obsève yon ti kout poz nap tounen.

Merci anpil avèk Jean Bernard Georges ki ap kowòdone edisyon sa. E fò n raple ke emisyon sa ki pase sou plizyè paj, tankou paj euh, radyo Stereo 9, Paj radyo Tele Vyèj, radyo Ecout FM, san n pa bliye paj emisyon ki se Alphabet Sport epi paj JB TV Numerique se tout paj sa yo ki pèmèt edisyon spò sa li menm li kapab posib. N ap fè yon kout pye fwa sa nan zafè Lig dè Chanpyon, Lig dè Chanpyon uityèm de final, uityèm de final la ke anpil moun yo menm yo tap gade pli presizeman Real Madrid kont ekip nap pale byen de ekip Paris Saint Germain an Real Madrid Paris Saint Germain ki te fèt pandan semèn sa ebyen Paris Saint Germain ki pran yon nou ka di yon remontada pèmèt mwen dil konsa yon remontada ke Paris Saint Germain li menm li pran pandan ke Paris Saint Germain tap mennen pa yon gòl a 0 ebyen. Real Madrid ki remonte lè l bay Paris Saint Germain 3 gòl youn kole ak lòt fò n di 3 gòl sa yo nan 17 minit ke Karim Benzema li te enskri 3 gòl li yo. Dabò an n wè gòl ekip Paris Saint Germain an ki te enskri pa Kylian Mbappé la nou sou plizyè angle n ap wè sou plizyè angle ke Kylian Mbappé li menm li te enskri Gòl pa li a. Alòske genyen nou genyen Real Madrid tankou janm sot di l ki fè yon bèl viktwa par 3 gòl a 1 avèk yon Karim Benzema tankou jan moun yo renmen di l Karim Benzema ki te on fire nan match foutbòl sa e Karim Benzema ki enskri yon triple Gras avèk triple sa ke entènasyonal fransè a li menm li make, sa vin fè li vini pami jwè ki se meyè bitè ekip Real Madrid lan. N ap genyen pou nou pale, pou nou fè le plen de detay sila. Match foutbòl sa tankou jan m di l, Karim Benzema ki enskri yon triple nan 17 minit e tou ki te fini pa bat ekip Real Madrid lan sou yon skò. 2 3 gòl a 1 e nou ka di se konsa match foutbòl la li menm li fini antre Paris Saint Germain e ekip Real de Madrid lan. Men aprè match foutbòl sa te genyen plizyè ti pale ki te fèt nan match foutbòl sa yon moun tankou Pochettino misye ki plen anpil de konpòteman Karim Benzema pa rapò avèk yon moun tankou Donnarumma ki se pòtye ekip Real, Paris Saint-Germain an de preferans. Ebyen kisa Pochettino li menm kisa l di nan match foutbòl sila? Ebyen Pochettino di pou li menm sou aksyon sa te gen fot. Donk se sa ke antrenè ekip Paris Saint Germain an li menm li di. Li di pou li menm te gen fot. Li di pou mwen gen fot sou Donnarumma. M pa wè poukisa moun yo menm yo pat al nan var, aksyon sa m gade l sou plizyè angl, pou mwen menm genyen fot. Donk se konsa antrenè prensipal ekip Paris Saint Germain an li menm li te fè deklarasyon l aprè match foutbòl sila. Pa sèlman Pochettino ki te pale, si Pochettino li menm li di. te gen fot, ebyen Karim Benzema bò kote pa l, li di non li pa fè oken fot daprè deklarasyon entènasyonal fransè a, n ap pale byen de Karim Benzema ki di non li pa fè fot. Ebyen kisa Karim Benzema di, li di bon, èske m fè fot, sa se yon kesyon l poze pwòp tèt li, èske m fè fot, li di non pou mwen menm m pa fè fot, mwen just peze m apiye sou li, Epi misye li menm li pèdi balon an tou senpleman epi m fè gòl la. Donk se sa Karim Benzema li menm li di, men nou ka pral wè l la trè byen men ni sa se fason Karim Benzema li te ale l pran balon an. Anpil moun gen moun ki estime ke te gen fot sou aksyon an men se domaj Pochettino di gen fot men abit yo yo menm yo pa t al nan var e Karim Benzema li menm li di non. Li pa fè fot li te sèlman fon ti apiye sou e poti ak se Donauma donk li pa fè fot e nou pral wè an detay de 2012 a no jou 2012 a no jou kòman ekip Paris Saint Germain an li menm li elimine nan zafè lig dè chanpyon an e Paris Saint Germain de 2012 a 2022 e li elimine ebyen fòn di ke sèlman an 2020. Ekip Paris Saint Germain an li menm li te fè yon final avèk kotchi ki se Thomas Tuchel. Ebyen aprè final sa an janvye yo ta pral voye Thomas Tuchel ale. Men menm sezon yo ta pral voye l ale a Thomas Tuchel li ta pral ranpòte Lig dè chanpyon an. Donk sa se jis yon anekdòt. N ap di w ke. nan sezon nan sezon 2012-2013 Paris Saint-Germain li te elimine an kar de final, 2013-2014 kar de final, fòn di 2012-2013 lan se te FC Barcelone ki te elimine Paris Saint-Germain, 2013-2014 se te ekip Chelsea an ki te elimine l.

e Bayern Munich lan se ta pral nan sezon 2019, 2020, 2020, 2021 li ta pral elimine an demi final e la an 8 tièm de final ekip Paris Saint Germain an li elimine an 8 tièm de final se kont ekip kont ekip sa ki se le Real Madrid Chers téléspectateurs, n ap di ke se pa t sèlman ekip Paris Saint-Germain an ki t ap jwe pandan jounen sa, te genyen Manchester City ki t ap resevwa ekip Sporting nan, se vre yo fè 0 gòl partou, men alale Manchester City te deja bat ekip Sporting nan s yon skò de 5 gòl a 0 se sa se sa k fè n kapab wè Avre Djan ki anlè 5 0. Epi n ap toujou rete wi nan sa ki gen avè k lidè chanpyon Karim Benzema misye la ki enskri tankou m te di l talè a li enskri 3 gòl li yo nan 17 minit. Nou kapab wè l trè byen, Benzema ki enskri 3 gòl li yo nan 17 minit, ki se 61 yèm, 76 yèm ak 78 tièm minit de je ke Karim Benzema li menm li enskri 3 gòl li yo. Ebyen, ki sa k pase? Karim Benzema ki vini aprè 3 gòl sa ke li enskri a, li vini fè pati de lejand Ekip Real Madrid la, nap pale byen de entènasyonal fransè a, Karim Benzema ki tou pwofite pou l depase yon moun tankou Alfredo Di Stefano an nonb de gòl ke yo enskri nan tout konpetisyon konfondi, ebyen li se twazyèm meyè bitè klèb la ki se le Real Madrid, Karim Benzema, fò n di ke Karim Benzema ki enskri 309 gòl avèk ekip Real Madrid lan. Genyen yon moun tankou Cristiano Ronaldo ki te deja enskri 450 gòl, san n pa bliye Raúl ki genyen 323 gòl avèk ekip Real Madrid lan. Cristiano premye ak 450, Raúl dezyèm avèk 323, Karim Benzema ki an twazyèm pozisyon avèk 309 gòl e Karim Benzema ki jèn toujou a 34 an, gen plis chans pou Karim Benzema kapab enskri, kapab ni depase ni yon moun tankou Cristiano Ronaldo, ni yon moun tankou Raúl. Donk, Karim Benzema nou kapab di l ki rantre nan listwa Lig dè Chanpyon an avèk yon total, dizon nan listwa ekip Real Madrid lan, avèk yon total de 309 gòl ke entènasyonal fransè a li make sou koulè ekip nap pale de ekip Real Madrid lan. Nap kite dosye Karim Benzema men nou prale fwa sa nou prale nap toujou rete nan lig dè chanpyon men pou nal pale de yon gran yon gran ki se antrenè ekip Real Madrid la ki se Carlo Ancelotti fòn raple ke Carlo Ancelotti Match li te jwe kont Paris Saint Germain, Real Paris Saint Germain, ki bat ekip parizyèn nan, ebyen Carlo Ancelotti tou li se ansyen antrenè ekip ekip Paris Saint Germain an. An palan de Carlo Ancelotti, ebyen n ap di w ke antrenè ekip Real Madrid lan ki nou kapab wè l la, nou kapab wè imaj yo la, nou wè Juventus de Turen 99, Milan AC 2003, euh Real Madrid 2014 e Real Madrid 2022 kisa sa vle di ebyen nap diw ke Carlo Ancelotti misye la ki euh ki vini kòm premye antrenè ki rive an kar de final lig dè chanpyon nan 4 deseni youn dèyè lòt tande byen Carlo Ancelotti, li vini kòm premye antrenè ki rive an kar de final lig dè chanpyon nan 4 deseni youn dèyè lòt. Pa bliye deseni se yon peryòd de 10 an, de 90 a 99 sa son premye deseni, li rive an kar de final avèk Juventus de Turen, de 2000 a 2009, sa son dezyèm deseni, ebyen li rive an kar de final avèk ekip Milan AC an 2003. De 2010 a 2019, sa son lòt deseni, Carlo Ancelotti te rive an kar de final avèk Real Madrid e de 2020 a 2029 ki poko fini, an di deseni sa. Katriyèm deseni an li poko fini e ki se 2020 a 2029 e 2 zan apre katriyèm deseni an Carlo Ancelotti li menm li deja rive an kar de final avèk klèb sa ki se le Real de Madrid chè telespektatè. Avan nou ale, yon dènye enfòmasyon avan nou ale, puiske dènye enfòmasyon k ap mennen nou dirèkteman pou n kapab wè ki jan kar de final yo, yo menm, yo ye. An n di premye seri kar de final yo k ap gen pou fèt. Nou pral wè rapid kòman premye seri kar de final yo, yo menm, yo ye. Bayern l ap gen pou l jwe kont ekip Liverpool lan. Manchester City kont ekip nap pale de ekip Real Madrid lan Manchester City Real Madrid m panse ke match sa genyen anpil anpil moun ki ap tann match foutbòl sa Manchester City kont ekip Real Madrid lan anpil moun ap tann ni alò m pa konnen m pa konnen kisa m pral fè. Ou menm kap gade la m pa konnen kisa w pral fè men gen anpil moun kap tann match foutbòl sa, Real Madrid, Manchester City se oun nan quart de final ki deja anonse anpil anpil anpil koulè chè telespektatè. Vwala! Vwala se la nou kanpe avèk edisyon Alphabet Sport pou wikenn nan. Fò n di ke edisyon an li te bèl se vre men san ou menm telespektatè Edisyon Alphabet Sport pa t ap janm bèl, fò n di ke edisyon sa a ki te posib gras ak kolaborasyon yon pakèt, pakèt, pakèt moun, Jean Bernard Georges, Digibe ki t ap kowòdone pou nou, Judge Barneboug dèyè kamera yo, non pa m se Emmanuel Merson ki te prezan ansanm avèk ou pou edisyon Alphabet Sport sa a, m ba w randevou pou dimanch pwochen.